Pataje live la. Ok e Alo Roland eske ou tandem Roland eske ou tandem?
Wi Lovamix m tande w trè byen. Ok e monchè m salye w e m di w welcome nan Lovamix show epi m di w mèsi tou deske e ou fè pati de show sa. M panse ke nou tap text depi hier men jodi an la nou resi vin fè sa e malgre m tap tande w nan lòt show m ta pral merge pou m te pran bagay la nan lòt show men lè w vin la li ankò mieux paske nou gen aksè e pèp lan poze kesyon nou gen aksè pou n poze kesyon epi pou moun yo ka pran dekiyè e nan zen an kòman w ye menn kòman w ye w anfòm?
Monchè nou prè gen moral la o bo fiks nou lakou Miami Florid kote ke gon bon tanperati la nèspa li pa fè cho li pa fè frèt dòk bon se beautiful Friday night epi nou la e tou a zanmi n ap enjoy nou dòk m pwofite salye tout fanatik Novamix yo epi tout moun an jeneral ki branche nèspa bèl emisyon sa. Ok merci anpil e jan nou diw lan bon m kwè w gentan konn poukisa ou la e m panse kounya la on ti jan pi kalm pou pale e bon m pa pral menm mande w eske w te tande e Joanne ki tap pale nou pral fon lòt bagay a nouvo e pale nou de sitiyasyon ou menm a Joanne eksplike nou rankont ou menm a Joanne kijan nou kwaze kijan n rankontre.
Bon, malerezman nou te nan yon ti deba la e pi si gen yon oditè, nespa, de branche ki tap tande, ou de ka remake Johanne pat vle m pale. A chak fwa map pale, li entèvni e pi li kanpe m. Ok, men eske ou te fè, eske nou te fè attempt pou te remonte ankò oubyen sa te vin pase?
Bon, live la te vin koupe epi yo te di yap rele m back, donk m pa t.
Ok, pa gen pwoblèm. Ok, eksplike nou de rankont ou menm ansanm avèk Johanne. Trè byen. Janm te kòmanse di l talè a, rankont mwen ak Johanne li te fèt nan Hollywood Live kote ke m t ale nan yon bal se te Nu Look ki t ap jwe epi m te wè Johanne kanpe bon. M apwoche li, Èè, bon, sèt yn trè bèl dam, m prezante mwen, epi m mande l non l, donk nou fè konesans, epi m mande l poukisa l kanpe la? Li di m s on moun l ap tann pou fè l rantre, bagay de se jan. Lèm kanpe avèl nap pale epi tou swit m vin wè se maestro Aly Laguier ke li tap tann. Bon epi maestro a pase nan klèb la kote yo fè atis yo rantre epi maestro a rantre men maestro a pa rantre avèl. Epi manmzèl vekse, m di l bon, m ka fè w rantre an ale paske m deja nan vip a, m ap mete w nan vip a, bay konsa, li di bon li te avèk yon ti dam avè l, li di m fò ti dam nan ta rantre tou. Men sepandan ti dam ki te avè l la, manmzèl te tèlman malvèti. Donk m pa wè mwen menm ki pral rantre nan vip a avèk dam li k avèl la. Ok ba nou ba nou ou nan zen pete ba nou mo kreyòl la jan l sipoze ye malvèti on moun ki sal ki pat prezantab.
Se bon manmzèl li trè sal wè. Ou pa wè ou menm ki tap ou pa wè ou menm ki tap envite on moun konsa e ki te sal vin nan vip ansanm avèk ou so Ou pat aksepte pou antre yo tou 2, ou te vle antre a Johanne sèlman, men Johanne pat vle. A Johanne sèlman.
Non, Johanne pat vle, epi Johanne, euh, li di a, ou wè, sa a li fè m nan la a, s on derespektan, euh, m al lakay mwen. Epi se konsa, Johanne al lakay li, bon mwen m te rete bay 2 blag devan, m vin al lakay mwen. Se nan demen lè n vin ap pale paske li te ban m telefòn li. Epi m aprann li di mwen li t al nan yon klèb apre li te retounen ankò. Konsa listwa. Mwen m a Johanne donk nou kenbe kontak. Nou vin ap pale m konn voye fèt ba li, fèt k ap fèt, bagay konsa. Epi li konn di m tou gen de fèt li ta renmen ale tou, li voye w ban mwen, bon m pa reponn li. Nan demen, li di m a, m te vle al nan tèl fèt, bagay konsa, epi m te voye l ba ou, ou pa reponn. Bon, m pa t wè, paske dè fwa ou gen dwa pa dispoze tou, ou konprann. Epi se konsa, nou kenbe kontak. E pi yo vin ap pale, on a ete o sinema, o restoran, n ap bay blag, bay konsa. Men tout kote n ale, e mwen toujou depanse. Ok.
A ve di, ou pale ansanm avèk li, eske n al nan plizyè det, n al nan sinema, n al nan restoran, ki det ou fè ansanm avèk li pandan ke n ap pale?
N al sinema, n al nan restoran, eee, wi nou fè sa, nou fè sa. Ok, ok. Donk e pi, nou vin ap pale se konsa, Destinasyon Konpa vin avèk pwojè, nèspa, klas Dubai. an toune, wè. E pi, bon, an palan, m pwopoze l sa. E pi, bon, l di m, nan moman sa a li vakans, li ta renmen pwofite, you know, lokasyon sa a pou l ale, pou l ale. Eee, si l pa gen pwoblèm. M ka aprann sa. Definitivman, sa te rive fèt kote ke m peye tout frè yo. Bon, nou moute Dubai. Men, sa ki te dwòl nan tout sa, se kounye a la, si nou pral fè... Yon lon sejou, kounya la nou kòmanse ap vin pi prè de lòt. Ok. Donke yonn ap vin konn lòt mye. Talè Roland, anvan Douba la vin pale, ou te fè, ou te soti avèl fè de twa det. Nou konnen ke depi nan premye det lan, it's ok pou ka kòmanse fè ti bo a moun nan, dezyèm det ou ka fè ti bo, gen moun nan premye det yo menm rive fè lanmou, fè sèks ak. Sa pral depan de feeling ki degaje antre moun yo. Men eske nan date sa ou menm a Johanne pat gen kote te gentan rive pou pou boo pran lang e ti manyen t fèt oubyen se jis pale nou tap pale ki konvèsasyon nou te genyen konvèsasyon e renmen oubyen eske se konvèsasyon biznis ki tap fèt oubyen se jis e e e fim dyab ki tap pale?
Bon se bagay renmen Nou bo epi avan nou tal Dubai nou te domi nan hotel ansanm Ok sa vle di avan Dubai la Nou bo pran lang normalman ou di nou te domi nan hotel ansanm Wi Nou te domi nan hotel ansanm epi Le landmen nou pran avyon nal Dubai. Ok, men lèn te dòmi nan pre, lèn te dòmi nan otèl premye fwa a pat gen anyen ki te fèt?
Bon, m pap rantre la. M ka pa rantre la. Lè w di ou pap rantre la, etanke yon gason ou pap pale sou fon bagay avèk yon fi?
Non, non, m pap fè sa.